Mwen salye tout moun e sila yo ki poko abone avèk chanèl la ki poko jwenn nou nou mande yo pou yo abone e pou yo kapab toujou Rete konekte avèk nou e sa ka pèmèt ke ou toujou gen bon enfòmasyon. Jodi a se avèk plezi pou mwen menm pou m enfòme nou e sou sa ke nou dwe konnen sou pandemi kowonaviris la. Jodi a nou vin pale w de kowonaviris la epi fè diferans antre mikwòb e viris. Yon mikwòb gen pwòp otonomi l pou li repwodui tèt li. Donk, li pa bezwen yon kò oubyen yon selil pou li repwodui. Tandiske, yon viris li pa gen otonomi e ni kapasite pou l repwodui pwòp tèt li. Li bezwen yon kò oubyen yon èt vivan pou l viv pandan lontan, pou li repwodui oubyen kontinye viv. Ok. Dapre rechèch syantifik yo fè, viris la kapab dire sou yon metal, men sou yon katon avèk yon chasè, li pa dire lontan. Viris la pran 3 a 4 jou pou li devlope nan gòj ou. Aprè, li desann nan selil ou ki la pou pwoteje kò a. E se sa k fè, medsen espesyalis yo di ou ta dwe gagaye nan gòje ou yon ti dlo sèl 2 fwa pa jou. Kòman pou w fè sa? Ou mete yon ti dlo kèd epi ou mete sèl. aprè ou gagayel nan gòj ou epi ou jetel sa vle di ti kras kap tonbe ki prale nan estomaw la sa pap twò deranjew mezi sa yo se pa paske yo ka anpeche ou pran viris la men yap redwi sou konsekans sou efè segondè ok paske viris la li frajil anpil lè viris la fin desann li atake selil ki la pou pwoteje kò a. li stope li stope selil yo e li fè yo pa travay, pa kontinye travay ke yo t ap fè pou kò a, ki se pwoteje kò a kont tout sa ki vini pou atake yo, ki pou fè yo rann ou pa byen, ok se wòl selil sa yo enben li atake selil sa yo ki la pou pwoteje kò a, li stope yo e li antre nan yo, li miltipliye se kòmsi ke. Li parèt, li di, ah, gade non papa, fè yon ti prete m ou non. E m bezwen w pou w fè yon travay pou mwen. Epi li antre nan selil yo, epi li stope sa selil yo konn ap fè pou anpeche kò a, epi li kòmanse miltipliye. Pa bliye, nou di viris la li bezwen yon kò, paske pou kont li, li pa ka fè anyen. Li pa gen otonomi, li pa gen kapasite sa. Ebyen, lè l fin stope yo, li antre, li miltipliye, e pandan l ap miltipliye se la kò a pral tonbe malad. Ou pral santi tèt fè mal, fyèv, gòj ou pral sèk, ou pral kòmanse pèdi gou, menm si w ap manje yon bagay ou pap santi, ou pap jwenn gou ladan l ok. Donk e w ap pèdi gou bouch ou. Aprè tèt fè mal, fyèv sa yo ke w fin genyen, ebyen Lè selil sa li menm li fin miltipliye, enben li pral eklate. E lè viris sa fin miltipliye li pral eklate nan selil sa yo. Donk selil sa yo l ap tou detui yo. Sa vle di ou p ap kapab genyen, sa vle di sistèm iminitè w l ap vin fèb ok. Donk viris sa. Korona viris sa son viris ki vreman frajil. Donk lè ke li fin fè travay sa yo, li fin miltipliye, donk lè li fin eksploze selil yo, li fin elimine yo, enben li pral epapiye nan tout kò ou, nan san ou osi. Li pral anpeche poumon ou travay e byen, se apati de la ou pral kòmanse kapab. paka respire ou pral kòmanse pa kapab respire ok donk enben lè w kòmanse pa kapab respire donk li pral fòme yon seri de flèm pwès nan poumon an nou tande sa m di nou an viris la lè w tande li fin gaye nan kò w enben li antre nan poumon w enben li fòme yon seri de flèm pwès ki pou anpeche w respire byen enben lè w rive nan nivo sa sa pèmèt ke Ou pral kapab, ou pral pa kapab respire, ebyen se lè sa ou pral bezwen yon machin ki pou ede w fè mouvman respiratwa w la. Donk lè sa ou vin frajil. Kounye a si ou pa jwenn machin nan, ebyen ou riske a mouri paske. Ou gentan nan yon nivo ki vrèman yo rele sa yon stad final. Sa vle di se machin nan sèlman la ki kapab ede w pou w viv sinon w ap mouri paske imedyatman ke w pa ka respire byen enben kè a pral palpite byen fò donk ou pral pa kapab gen kontwòl ou donk lè sa ou riske pou w mouri. Lòt enfòmasyon mwen gen pou m pataje avèk nou ankò, se pa sèlman lave men ou dwe lave men ou tou senpleman. Donk ou bezwen lave men ou ak dlo ak savon. Pa bliye viris la, li genyen yon plastik sou li ki pwoteje l. Donk si ou sèlman lave men ou, ou pa savonnen men ou, ebyen viris la l ap toujou rete paske viris la son grès. Plastik la sou grès, enben imedyatman pa lave men w, grès sou grès, donk li p ap aji sou li. Men si w lave men w, donk l ap pèmèt ke savon an li chire plastik la e lè sa viris la li menm l ap detui. Donk se prekosyon sa yo ke w dwe pran. Ok. Aprè sa nou konn enfòmasyon nou pataje avè w ankò. E nou konn tande y ap di 1 mèt 50 pran distans ou 1 mèt 50. 1 mèt 50 la, donk se distans yon moun yo pran pa rapò avèk yon lòt pou anpeche ke ou atrape viris la si yon youn nan nou te deja genyen l. Menm si ou mete kach nen, yo toujou konseye ou fò w pran distans la kanmèm. Donk 1 mèt 50 la, se yon seri de rechèch yo te fè syantifikman Donk yon seri de medsen yo te fè rechèch sa yo wè ke gen de moun e gen de bèt e pa gen de bèt e tout bèt yo pran 21 segond pou pipi ok tout bèt yo pran 21 segond pou pipi ebyen Lè yo te fin fè rechèch sa yo wè ke laboratwa pwouve sa ke yo te sa rechèch ke yo te fè a donk sa te pouse yo fè yon lòt rechèch ankò donk pou yo te kapab vin wè ke lè yon moun ap pale moun sa gen yon seri ti krache oubyen jan ayisyen konnen nan boulèt men an fransè se postye. Donk lè ke moun nan ap pale enbyen gon seri de ti krache ki sòti nan bouch moun nan. Donk sa pèmèt ke e lè krache sa yo sòti li rive avèk yon distans. Donk enbyen menm rezon sa yo pèmèt ke yo pran yon arete e yo fè w konnen ke. Lè w ap pale avèk yon moun, ou dwe pran distans 1 mèt, 1 mèt 50 la, yon fason ke pou krache sa k ap sot nan bouch moun nan, pou l pa atenn ou, sa vle di pou l pa rive sou ou. Ok. Prekosyon sa yo, si ou pran yo e nan moman kote ke pandemi kowonaviris la ap fè raj la, m panse ke y ap ede w e Swiv konsèy dijyèn yo, konsèy otorite yo, donk m panse si nou fè sa l ap itil nou, e mezi sa yo si nou pran yo y ap itil nou pa sèlman nou menm, fanmi nou ak pitit nou ak yon zanmi nou. Donk mezanmi enfòmasyon sa yo se enfòmasyon ki enpòtan ke yo ye, mwen t ap santi m koupab pou m pa ta pote yo pou nou, m ap mande nou abòne ak chanèl la, pataje l, like li avèk tout zanmi n fanmi nou. Nou chak moun pataje la 10 moun 15 moun 20 moun 100 moun e pou nou fè enfòmasyon sa rive jwenn tout moun mwen di nou mèsi paske nou tap gade video a e kontinye gade nou kontinye swiv nou poun kapab toujou pote bon enfòmasyon pou nou.